Eseye pale ou de Eseye fon ti pale sou kesyon e kolona virus ki ka fè raj dan le mond antye. Donk avan nou komanse, nap sale tout moun ki deja branche e kap gade nou. Donk euh, aswe a son plezi pou nou pou ke nou kapab e fè live sa. Donk nou konnen kom etan yon ayisyen konsekan, so nou pa kapab rete de bwa kwaze pou nap gade. San ki nou pa pale. Donk, kòm etan sitwayen responsab, ebyen nou gen pou devwa pou nou kapab motive chak grenn moun e sou prevansyon ke yo sipoze fè kont maladi sa ki rele kowona viris. E kowona viris se yon maladi, bon se yon epidemi oubyen yon pandemi. ki pa menm jan avèk e tout sa ki pase deja yo. Se vre le mond konnen anpil anpil epidemi e anpil pandemi pase dan le mond men sa a ki se korona viris lan e on dirè ke e li plis mondyal. Donk e pou sela medam e mesye ayisyen. e ka viv kèlswa kote w ap viv dan lemond, donk ou sipoze konnen kijan pou kapab pwoteje tèt ou kont e viris sa. Donk e n ap di Bondye mèsi, n ap di Granmèt la mèsi, paske jiska prezan nan peyi nou Ayiti poko janm gen yon moun ki atrape viris sa. Donk se yon gras. E Dieu a tou fè pou en but. Donk Bondye gen yon fason ke li pwoteje chak grenn pitit li. Donk Bondye pap janm bay pitit li pote chaj ke li pa ka pote. E donk e nap salye Alex Toussaint ki apèn rive sou live lan. Donk pa bliye aswè a nou nap pale ou de Viris sa a ki se kowonaviris kap fè ravaj dan le mond e nap avèti avèk tout chak grenn ayisyen e ki gen pou vwayaje donk pran prekosyon nan peyi ou prale yo donk gen anpil peyi ki e kote ke yo deklare peyi sa yo se se peyi a risk donk se se se son de peyi kote ke Moun ki poko gen maladi sa oubyen moun ki pa ta swete gen maladi kowonaviris lan se peyi kote ke moun sa yo pa ta sipoze frekante. Donk jodi an nou tap gade nan nouvèl kote ke leta ayisyen e pran de desizyon jis pou enpeche ke ebyen maladi sa ta rive rantre an Ayiti. Donk se vreman enpotan nou bat bravo avek gouvènman ki pran desizyon sa yo. Donk m panse ke desizyon yo yo bon men konsa tou li mande patisipasyon chak grenn moun. Chak grenn sitwayen dwe kontribiye nan pwoteje pwop tèt pa w. Donk se chak moun ki sipoze. pwoteje tèt yo kont maladi sa. E ou menm kap viv Ozetazini ki se Ayisyen, donk e nap pote konsèy sa pou ou, pou kapab pran prekosyon e toujou lave men w frekamman, toujou evite a chak fwa ou fin touche yon objè kèlkonk. pa janm bliye pou lave men ou yes afè pam Alex bon bagay pa janm bliye lave men ou a chak fwa ou fin touche yon objè donk se se vrèman enpòtan donk ou pa janm konnen e pami prekosyon ke n sipoze pran yo rele prekosyon prekosyon prekosyon e primè premyèman se. nan men w ke w ap itilize pou kapab swa mete nan bouch ou, oubyen pou kapab fwote zye w, ebyen sa yo se mwayen de transmisyon. Donk se rankont w ap fè avèk moun ke w pa konnen, moun ki pa teste, moun ke w pa konnen. Donk lòske w gen yon rankont avèk yon moun ke w pa twò konnen, statut li ou pa konnen si ke li gen maladi a nan sanl fò ta evite ebyen lonjel la men e ankò fò ta evite tou anbrase moun menm ke ou pa menm ke moun nan ou pa ou pa menm ke moun nan pa yon moun kòm si ki parèt tankou yon moun ki sispèk men ou ta sipoze enpeche anbrase moun nan moman sa yo. Menm lòske se ta madanm ou, menm lòske se ta pitit ou, depi ou ta remake moun sa a, li gen yon grip oubyen li ap touse, l ap etènye, donk ou ta sipoze kòmanse pran de prekosyon avèk moun sa a. Paske, prekosyon pa kapon, nou pa janm konnen. Donk, se pami prekosyon n sipoze pran yo. E sa ki plis, plis, plis enpòtan an, donk se e sa yo rele pwòpte a. Toujou klin kay ou, lave men ou e frekamman jan n te di l talè a. A chak fwa ou fin touche yon objè. kèlkonk. Nou pa bezwen nou pa bezwen di w ki objè oubyen ki sa l ye egzakteman ou ta sipoze lave men w. Donk pou lave men, gen gen moun ki sèlman panse lave men se lè yo kapab yo sèlman mouye men yo avèk dlo ou lave men. Ebyen, lave men an se yon pwosesis li ye, gen fason pou w lave men w. Lè w ap lave men w, ou sipoze itilize savon. Ebyen ou byen yon likid ki fèt pou sa, pou kab lave men w. E lè w ap lave men w, fòk ou byen byen pran san w pou lave men w. Lave tout pla men w, premyèman ou lave pla men w, ou fwote do men w, e ou pase men w nan fant fant dwèt yo, ou lave yo. E tout zon w tou dwe pwòp. Donk si tout fwa tou ou pa ta gen, ou ta nan yon pozisyon kote ou pa jwenn dlo pou lave men w, ou pa jwenn savon. Ou ka itilize alkòl pou kapab fè lavaj sa a. Donk pou sela, se Ok. So n ap sale tout moun ki deja monte. N ap sale Gilbert. Euh, n ap sale, n ap sale yon brezilyen la k ap swiv nou. E gen anpil peyi e dan le mond aktyèlman la ki getan e ap fè fumigasyon. Fumigasyon se se yon bayo kòm si ap dezenfekte. Se ap dezenfekte kòm si vil, peyi, zòn, chak zòn ebyen yo kòmanse fè de yo kòmanse dezenfekte zòn sa yo. E talè a pandan m lakay mwen la epi Epi pandan m anndan epi m kouche epi m pran m pran m pran yon kòmsi m pran yon odè dezenfektan kòmsi yon bagay k ap dezenfekte ebyen se lè m sòti deyò a m jwenn se ebyen leta ou konprann k ap dezenfekte zòn yo. Donk li ta toujou bon e chak ayisyen pou pran prekosyon paske maladi sa li pa konnen ni gason, ni fi, ni timoun, ni granmoun. Sèlman se pran prekosyon. Prekosyon pa kapon. Donk, m pa p rete anpil, se sa sèlman m te vin di w. Pase ke demen si Dye ve, e... Donk, ok, m gen yon dènye bagay pou m di nou. E, pou moun ki pa fè nouvèl sou Ayiti, pou moun ki pa fè nouvèl sou Ayiti, donk nou ta fè nouvèl talè a, nou... Nou tap swiv gouvènman an, nouvo gouvènman ki fèt monte a, ebyen yo pran dè desizyon, yo pran dè desizyon, yo pran dè desizyon pou yo kapab enpeche maladi kolonaviris la rantre an Ayiti. Pami desizyon yo pran yo, ebyen premye minis la pran desizyon pou ke li kapab bloke tout vòl kap sòti Kanada. Sa vle di yon avyon kap sòti nan peyi Kanada, li pap kapab antre an Ayiti apati de. demen a minwi. Ebyen, apati de demen a minwi, pa gen pyès avyon k ap sòti Kanada pou antre Ayiti. E pa gen yon avyon tou k ap sòti Ayiti pou ale Kanada. Donk, tout vòl k ap sòti Kanada Ayiti, vòl sa yo bloke. Men desizyon sa yo se yon desizyon ki pran pou 2 semèn. Y ap evalye aprè 2 semèn, ebyen y ap evalye pou yo wè èske y ap. ogmante l oubyen èske y ap leve desizyon. Dezyèm dezyèm desizyon gouvènman an pran kont maladi kowonaviris lan, ebyen apati de demen si Dye ve, a minui, ebyen y ap bloke y ap bloke wout ki antre ki reli y ap bloke fwontyè Haitiano Dominicano. Sa vle di fwontyè ki reli Sendomeng avèk Ayiti, ebyen demen si Dye ve apati de minui, ebyen gouvènman ayisyen an pran desizyon pou yo kapab bloke fwontyè sa. Lè yo bloke fwontyè la, sa vle di pa gen pès moun k ap soti Sendomeng k ap kapab vini Ayiti. Pa gen pyès moun k ap soti Ayiti pou kapab ale Sendomeng. Sa vle di moun ki te Sendomeng ap tou rete Sendomeng, moun ki te Ayiti ap tou rete Ayiti. Donk sa se desizyon gouvènman ayisyen an pran. E sou kesyon Sendomeng nan tou, gouvènman an di konsa ke se sèlman Komèsan, moun k ap fè biznis, komèsan se moun sa yo sèlman k ap kapab jwenn chans pou yo ka vwayaje ant Sendomeng avèk Ayiti. Yo bloke answit tout avyon k ap sòti an Ewop. Depi se avyon k ap sòti nan zòn Ewop la, ebyen avyon sa yo pa kapab desann Ayiti. E pa gen, yo pa aksepte tou oken avyon sòti Ayiti pou ale an Ewop. Yo bloke vòl tou sou Amerik Latin nan. Donk nou pa bezwen, nou pa bezwen site non peyi yo, nou pa bezwen site non peyi yo. Donk yo bloke vòl sou Amerik Latin nan. Sa vle di, donk depi se yon moun ki an Amerik Latin, ebyen 2 semèn kap vini yo la, wap ou pap kapab vwayaje, wap oblije rete an Amerik Latin. Donk, lòt desizyon ke yo pran ankò. yo pran desizyon, yo sèlman kite avyon k ap sòti Etazini, pa egzanp, avyon k ap fè Nouyòk-Ayiti, Nouyòk-Pòtoprens, Pòtoprens-Nouyòk, avyon sa yo, yo kite yo rantre. Yo pa bloke avyon sa yo. Avyon k ap fè Pòtoprens-Miyami, avyon sa yo pa bloke, men de konsè avèk gouvèneman ameriken an, ebyen, gouvènman ayisyen an mande ke Chak avyon, chak moun kap gen pou soti New York ou byen eta bon, chak avyon kap soti Etazini pou rive Pòtoprens, ebyen eh menm avan moun sa yo monte avyon an, moun sa yo sipoze fè yon tès avan. Si tès lan revele moun sa yo negatif, ebyen eh ya kapab monte avyon pou rantre Ayiti. Si tès la tou revele ke moun sa yo pozitif, Ebyen moun sa yo pa kapab monte avyon sa pou vini Ayiti. E lè w rive Ayiti ankò, ebyen imedyatman ou desann avyon an, ebyen e ministè sante piblik tou deja gen ajan li k ap tann ou nan èpòt la pou yo kapab fè egzamen, pou yo kapab teste w pou yo wè èske moun ki sòti Etazini yo èske yo genyen viris sa ki se kolonaviris. Donk se tout desizyon sa yo ke e gouvèneman ayisyen an pran. Bon, mwen swete ke e desizyon ou kenbe, mwen swete ke nou jwenn bon rezilta e nap priye Bondye pou ke Bondye li menm li kapab epanye Ayiti de flewo sa ki se Coronavirus. Medam e mesye, bonswa, se te yon plezi pou nou te ka pa avèk ou aswè a. E bòn sware, non pam se Mister Moy. Ciao.